Anklanchman nan yon nouvèl demach politik, yon nouvo pouvwa petèt k ap etabli l nan peyi a la a, e sètènman KPT a li menm, mesye dam KPT yo, ki leve sou chèz boure a, yo bay dèyè yo 2 tap, yo kite pouvwa a pou kontinye tranzisyon an. Jiska prezan nan moman ke n ap pale a la, nan minit ke n ap pale a la a, se le premye minis Alix Didier Fils-Aimé ki alatèt de leta. du gouvernement lui aussi juste après cérémonie sa pou justement mete fen nan manda KPT a puisque nèg yo pat ka mesye dam yo pat ka ale au delà de date sa non seulement li te inscrit li te stipule clairement nan accord ke yo te siyen an pou forme KPT a, Conseil Présidentiel Transition an, ebyen mesye dam sa yo te oblige ale avèk certainement pression internationale la ki te di rapidement, nap raple ke ambassade des États-Unis te menm voye yon dènye pinga di ke Pèsòn moun pa ta sipoze rete odela de dat 7 fevriye sa a, ki se jodi a la. Donk jodi a reyalite a se ke le Konsèy prezidansyèl de tranzisyon n'est plus. Mennan kiyès k ap mennen bak peyi a, kiyès ki pral asire tranzisyon? Nou pral eseye debat sa jounen jodi a, se sa ke nou pwopoze pou nou fè nan emisyon spesyal sa a. Pandan tout jounen an gen plizyè aktivite k ap dewoule nan peyi an la. Nan moman an la ke n ap pale a la, gen aktivite nan lari. nan diferan e nou kapab di katye ou di mwens wi katye jeneral kote ke politik ap debat nan peyi a. Te an nan Vila da Kè lan nou te wè e seremoni ofisyèl la nou pral fon ti pale de sa e sètèman nou pral eseye antre an kontak avèk kolaboratè nou korespondan nan sou plas nan lakou Pòtoprens pou n gade ansanm avèk yo yo menm ki sa yo wè ak je pa yo piske yo gentan voye imaj ba nou. Nou gentan gen dè imaj ki te filme se se vre pandan jounen an pandan maten an e pandan apremidi an. Men kanmenm imaj sa yo reflete reyalite jounen an la. Nan moman ke nap pale a la nou pral gade ki reyalite gen pou le moman pou fè swivi sa, kontinyasyon sa nou di de sèt tranzisyon ki pou mennen oz eleksyon premye tou lan deja fikse pou 30 out ane sa. Eske lap posib? Antouka nou pral gade aspè sekirite an tou, kesyon sekirite ou di mwen si nou vle gade l konsa kesyon ensekirite an avèk lapolis nasyonal dayiti ki jisteman fè akizisyon nan preske lavèy E dènye moman KPT a sou pouvwa a, de twa blende, de twa tank blende an nou di ke peyi Kore di Sid, e nan akò ke peyi Dayiti genyen avèk peyi Kore di Sid, sètèman ke yo te resevwa, nou te wè imaj blende sa yo, tank blende sa yo ki t ap dewoule, deambule nan, nan, dans les rues de, du Champ-de-Mars, kolaboratè nou sou plas te fè nou wè imaj yo. E fò n raple tou ke se te sou. La direction de Frantz Elbé ke akò sa te siyen ke la Police Nationale d'Haïti arive jwenn blende sa yo. Nou pral gade aspè sa a tou e sètènman jodi a nou pa ta ka pa pale de dat sa a ke ki jodi a make yon tounan istorik, yon tounan nan politik peyi a men kanmenm yon dat ki antre nan anal listwa peyi a tou ki se 7 fevriye

Anfen, yon mouvman politik fèt, kèlkeswa sa l ap ye a, se toujou yon 7 fevriye ki tounen yon dat enpòtan, yon dat menm istorik pou peyi Dayiti. Nou pral gade poukisa. Enben, pou anpil nan nou ki petèt, jan nou rele yo, dè timoun 2000, donk moun ki petèt gen mwens ke karantan, nou petèt pa t viv moman sa. 7 fevriye 1986 sa nan lakou peyi Dayiti, enben se te moman sa ke prezidan avi alepòk, Jean Claude Duvalier, E Baby Doc te oblije kite pouvwa, yo te fòse l kite pouvwa a. Se te la fin de la dictature daprè anpil moun e entènasyonal lan li menm tou te akonpanye e la fin de cette dictature tou. Nou te wè yon gouvènman militè te pran pouvwa a. Donk se listwa. Nou pa pral rete twòp fè listwa ansanm avèk ou, rantre nan paj listwa men kanmenm pou jodi a m panse ke l ap enpòtan pou nou pale avèk de moun ki te viv moman sa a Dè moun ki te de tandans Duvalieris, dè moun ki te nan rejim nan, ki sipòte rejim nan, e ki jiska prezan, daprè sa n fè konprann, daprè sa ke yo fè nou konprann, les Duvalieristes sont encore bien présents sur la scène politique. Gen moun ki di ke Duvalieristes yo nan les coulisses du pouvoir, jiska prezan, jiska mentnan ke n ap pale la a, piske kanmenm, e se te kanmenm 30 ans de Duvalierisme. Père 14 ans, ou byen 15 ans, antouka yn, bon, si nou fè kalkil la, yo fè kanmenm 30 ans sou pouvwa a. Mennan vwala ke 40 ans aprè, Kisa nou gen devan nou? Nou pral gade sa avèk yon Duvalyeris. Duvalyeris yo toujou la e nou pral gade sa tou avèk yon moun ki petèt t ap konbat rejim Divalye a. Donk mwen pwopoze nou e pou nou gade sa avèk 2 pwotagonis sa yo. Sa se pou fè paj listwa dat sa a ki se yon dat kanmenm enpòtan pou ou menm e pou tout Ayisyen atravè lemonn e nou menm k ap gade ann Ayiti.

Reyèl, dan le prezan menm, jodi a nou wè yon konsèy prezidansyèl tranzisyon ki remèt pouvwa a kiyès? Sètènman le premye minis e lè minis k ap jere kesyon. Nou pral gade sa de pi prè ak de moun ki konnen. Ebyen jan nou te anonse l lan yon emisyon spesyal jounen jodi a piske jou an spesyal 7 fevriye 2026 se vre ke nou te di ke nou pral pale tou dan le tan 40 tan de sela 7 fevriye 1986 son dat ki enpòtan pou tout moun pou tout ayisyen men ann rete nan le prezan. Nan moman an la, nou prale devan Vila Dakèy. Jodi a la, se, nou te anonse l deja e nou te konnen l deja, nasyon an te konnen ke se te fen manda Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an. Mesye dam yo, yo leve sou chèz boure a, yo bay dèyè yo de tap, yo kite pouvwa a. Nou pral gade sa ansanm avèk kolaboratè nou sou plas ann Ayiti. Nou gen de kolaboratè, jounalis ki yo menm manche mikwo, kamera yo pou yo fè travay la de fason kòrèk. Nou pral rejwenn dabò. Claude Naider ki li menm devan Vila Dakèy lan, di mwens an nou di li te devan Vila Dakèy lan, piske se pandan tout maten an, pandan tout jounen an ke te gen aktivite ki t ap dewoule nan centre nerveux politik ayisyèn lan. Dabò, nou raple w ke se te Vila Dakèy lan e sètènman Palè Nasyonal li menm ki te barikade. Nou pral gade sa talè konsa. Ann ale dabò avèk Claude Naider, epi apre sa n ap retounen avèk sèt fwa si Jean Wilner Sévère li menm ki te andedan an, ki te asiste jisteman a seremoni ki t ap dewoule jounen jodi an.

Bonswa Valerio Sandwich, bonswa avèk tout zanmi entènot Tele Imaj. Wi, jodia Valerio Senlwi, enben jodia se te yon dat espesyal anpil moun tap tann, enben ki rive e ki m kapab di plizyè è gentan pase nan jounen sa e nan perimèt Vila Dakèy la nou pral pote dè detay kòman sa li menm li te e sitou de trè to nan maten paske nou menm nou te gentan depoze valiz nou nan perimèt la. Trè rapid, nou kapab di w se yon vila dakèy, yon perimèt vila dakèy li menm ki te genyen yon fòt prezans polisyè. Divès inite nan lapolis la yo menm yo te gentan reponn prezan, te gen FADH, udmo, simo pou n site sa yo sèlman nan perimèt sa a. Nou kapab di w tou. sikilasyon li menm ki te bloke. Lè m di w ki te bloke, machin ki ta dwe, machin transpò ki ta sipoze pase devan Vila Dakèy la, paske w konnen si w pase anndan Dèlma 48, ou kapab pase devan Vila Dakèy, si w pase anndan Dèlma 60, ou kapab pase devan Vila Dakèy. Enben, lapolis. yo menm yo te pran de dispozisyon de trè to pou te kapab bloke e trafik la avèk swa chofè moto ou di mwens chofè kamyonèt, kamyonèt, machin yo menm ki tap pase nan espas sila pou te kapab pèmèt aktivite sa li menm li te derape. Jisteman lè a. li menm li t ap avanse enben te gen plizyè machin gwo figi ki t ap rantre pami yo plizyè otorite ki t ap defile nan perimèt sa e ki t ap rantre anndan vil Anakil se te gwo blokis lè m di w gwo blokis la vale yo e divès kòtèj yo menm ki t ap rantre anndan vil Anakil la enben li menm te gen yon anbouteyaj mons devan rantre prensipal la. Machin yo, yo menm yo te fin rantre e aprè ta pral genyen nou kapab di plizyè militan ki te rive e te genyen tou nou kapab di w Paul Geo Jean Baptiste ke tout moun konnen sou non pa anmède l misye li menm ki te rive devan Vila Dakèy la e ki ta pale ansanm avèk plizyè jounalis e Paul Geo Jean Baptiste li menm nou konnen ki ta pale an favè ki ta pale favè premye minis Alix JJ Fils-Aimé li menm li fè konnen la selon sa l di wout gran sid la li menm pa twò lwen debloke nan jou ki ap rive la wout gran sid la li menm li ap gen pou l debloke se sa nan kèk mo m kapab di Paul Géroux li menm li te relate devan Villa D'Accueil. Radòt ou deyò l t ap fèt Montana. Mwen menm etanke nèg ki responsab yon mobilizasyon pou PM Alix Didier Fils-Aimé, ou wè nou te voye de twa militan, nou te voye de twa militan al enskri lan lòbèy, lan lòbèy ki tap fèt Montana. Paske banm di w byen, lè w fè yon bagay, nèg sa yo pa manje ak moun. Wap wè menm militan, lè w pran yon militan tankou Ti Bebe, yon seri militan sa yo, yo pa janm fè anyen avèk, avèk militan. Èske w konprann sa m ap di w la byen? Kwèm ou konprann wout nèg sa yo ou panse kòmsi pa egzanp banm diw byen yo pral arete Fritjean tou nan jou kap vini la Marel! Marel! Fritjean Fritjean se youn nan moun ki kraze peyi a plis ma pral di avèk tout moun jan nou di a kesyon kasasyon yo tout moun ki nan bagay kasasyon sèl sam kapab di nou retire sa nan panse nou retire sa nan panse nou e fè prese pou nou vin jwenn PM nan rapid rapid rapid prese prese e map di nou sa ankò. Moun ki nan kasasyon yo gen pòs direktè jeneral, gen pòs minis, tout moun ap vin, n ap tann tout moun ki te nan, ki nan, ki gen pa, moun ki te nan akò yo, pou vini pou nou fè yon sèl, pou nou oblije met sekirite pou òganize eleksyon. Dan! Rèd rèd! Rèd rèd! Se gras a, e Fritz Jean ki rann wout Sid la pa t janm ka debloke. Fritz Jean. Nèg sa yo se, se nan gang, se Fritz Jean ki rann wout Sid la. Èske w konprann sa m ap di? Jounen jodi a la, pa lontan, Moun nan sud nou pral di w pa lontan wout gran sud la pral debloke non fwa sa se apa m di w byen kòman w konprann yon nèg tankou m tande byen kòman w konprann yon nèg tankou m map batay pou m ouvri wout gran sud la map batay pou gen lapè nan peyi a. Poutan on nèg ki le lan konsèy prezidansyèl ki se Fritz Jean li lan gang, li lan gang. Kòman m te ka fè ouvri rout la te ka fè ouvri. M gon lòt bagay enpòtan la pou m pa bliye pwen sa. Lan jou k ap vin yo la, PM lan se anndan vila dakèy li pral chita. Sa vle di palè nasyonal ap rete vid pou lè gen eleksyon pou nou mete prezidan. Pa gen kesyon kòmsi m ta di w, ou tande nèg ap goumen pou prezidan. Pa gen bagay konsa, lan tranzisyon sa pa gen sa. Nou gen lòt bagay enpòtan n ap di ankò. E nou gen. Fritz Jean ki leve lap rele nèg Raboto nan Gonayiv Fritz Jean ap rele nèg Raboto nan Gonayiv vòlè pou oblije mobilize pou kraze peyi a Mare Guy Philippe Mare Guy Philippe Mare Fritz Jean Nou genyen yon nèg ki rele Boudjou.

Tande byen pou wè apa m di w byen moun ki a la baz ki enplike wi ki fòse nèg yo siyen se Fritjean mwen menm mwen te lan konsèy la depi 2025 m demisyone lan konsèy la paske m te wè mwen menm ou pa wè mwen menm m pa ta ka wi depi e pa kesyon nan vin nan bon bò a m pa. Janm pa gade banm diw byen tout moun t kou konnen se pa enmède PM nan bon èske ou konprann sa map diw la byen nan moman nan nan moman nan moman map pale ansanm avèk ou la nan moman nan moman map pale avèw la nan moman nan moman map pale ansanm avèk ou la PM nan tèt frèt e kèlkeswa moun wi kèlke kèlkeswa moun kap mande pou gen prezidan nan peyi a la wap di kasasyon yap sanksyone w. La konsa tou te genyen, nou kapab di, plizyè dizèn militan tou, kèk dizèn nan militan yo menm ki te rive, pami yo Guerline Morissette, pòt pawòl lari a, li menm ki te rive, e avèk plizyè lòt fanm, yo menm ki te rive nan espas la tou, devan, nou kapab di, patwòl, paske militan sa yo, Valerio, lapolis, udmo ki te prezan, pa t kite yo rive egzakteman. nan devan baryè Vila Dakèy la, yo te kite yon ti kras pi ba nan nivo kafou Musso, enben se la militan sa yo, pami yo Guerline Morissette, yo menm yo t ap relate enben pawòl ki ap soti nan bouch yo, fòk nou di w te gen anpil pawòl piman bouk ki soti nan bouch militan sa yo e alankont de nou kapab di KPT a, yo pale anpil e pa rapò avèk jan KPT a li menm li t ap gouvène, e yo fè konnen ke kantite tan KPT a li menm li fè, enben yo pa rezoud anyen, menm m kapab di menm sa ki pi piti a yo pa rive fè nan tèt peyi a, okontrè yo ale nan nou kapab di nan kan dè deplase yo, gen moun ki kontinye ap viktim, gen fanm avèk ti fi ki kontinye ap vyole, e yo di se zewo bare, se zewo bare pou KPT a, pou KPT a li menm ki, m kapab di ki ale la, e jounen samdi 7 fevriye 2026 la, Valerio Saint-Louis, jan nou di w la, men devan, devan, te gen yon dispozitif sekirite ki te trè trè trè sere, te gen yon, nou kapab di, lame, e te gen tou, e lòt, nou kapab di, vizaj, ke nou menm ki te remake.

Smith Augustin toujou gen dayipè. Regine Abraham toujou gen dayipè. Ou pa ka di m CPT t ap dirije. Pou yon CPT t ap dirije epi pou gang gen tout pouvwa sa nan yon peyi? E pandan premye minis lan moute la, li mete pye l atè, li di gang, jodi a la, fò nou gen limit lan peyi a. Jodi a la, si se pa t Alix DJ Fils-Aimé, nou pa t ap ka ret lè Channmas non. Channmas te fin pèdi nèt wi. Mache Salomon te gentan disparèt wi. Bèlè te gentan efondre wi. Jodia la, lan non Vladimi Paraison, lan non PM Aly Didier Fils-Aimé, nèg yo di non, an non peyi gang pa ka gen pouvwa ke lapolis. Sa poko janm fèt, se sèl Ayiti m te wè sa vle fèt. Non, malerezman, PM lan kanpe l di non, lapolis son fòs legal. Gang lan son fòs ilegal a sapat. Gang lan pa ka vin gen pouvwa sou lapolis. Se sa k fè jodia la, nou di PM Aly Didier Fils-Aimé. Zele. Pa gen deba. Gerard Gilles pa ka ap mache sou moun. Gerard Gilles pa ka pral mache sou moun. Edgar Leblanc pa ka pral mache sou moun. Smith Augustin pa ka pral mache sou moun. Laurent Ceci pa ka pral mache sou moun. Jodi a la nou konnen nou gon sèl nèg nan nan favèl. Se PM Aly Didier Fils Aimé.